kap fè aktyalite atravè lemond. Map ankouraje w pou subscribe anba la ou kapab fè sa, pou w ta renmen videyo sa, fè kòmantè, e lè w fini nou ta vle pou w pataje chanèl sa avèk zanmi w, fanmi w, moun ke w konnen. Nan mwa novanm ki sot pase la, te gen anpil sinyal ki te soti nan la Risi ke yo te vle antre nan yon dyalòg de pè avèk Ikrèn. Te gen anpil peyi tou ki te montre dezi yo pou yo patisipe. Menm lepap a Wòm te montre ke l ta vle vin nan negosyasyon sa a. Desanm rive. Medam e mesye sanble ke bagay yo chanje. Pandan n ap pale la, kesyon ke anpil moun ap poze, kisa Vladimir Putin vrèman vle? Paske se chak segond l ap chanje sinyal la. Yon ti moman l montre ke l vle negosye, e apre li montre ke l pa enterese. Sa ki vin rann bagay la enpe difisil pou nou kapab konprann, se paske pandan ke n ap pale la a, gen anpil fòs ris ki ap akimile anndan peyi Belaris. Ban m montre nou map zòn nan pou nou kapab konprann enplikasyon ke sa genyen Paske pandan ke la Risi ap montre ke l vle kòmanse yon konvèsasyon de pè, pandan se tan l ap pouse zanmi li, patnè li, Loukachenko pou patisipe nan yon gè ke peyi a gen lè pa vle patisipe. Men kòm nou konnen Loukachenko sou pouvwa a se akoz de Vladimir Poutine. Nan sans sa a, Loukachenko pa gen fòs pou l di non e Larisi kontinye ap akimile sòlda li sou teritwa Belarus ki pataje yon fwontyè oubyen yon border ansanm avèk Ikrèn. Ban m fè nou wè m nou wè map la medam medam e mesye afen ke m kapab esplike n enpe sa k ap pase la a. Ok, Meli. Sa a se map Ikrèn oubyen map zòn Ewop la. Nou kapab wè me Ikrèn. Me Belarus, gen yon fontyè ki separe antre lè de peyi. Nou wè kote map montre nou la a. Ok. Mosko oubyen kapital Ris, teritwa Ris osi ki separe yon bòdè avèk Belarus e Ikrèn. Akote sa, se anpil peyi ki fè pati de otan. Mentnan an nou konsantre sou Ikrèn pou nou kapab montre yo ki sa k ap pase la a. Ok. Selon sa ke nou aprann, yonn nan rezon ke Larisi vle pran kontwòl Ikrèn, se paske li vle kontwole tout tèritwa a oubyen espas sa ki rele Lamè Nwa a. Non sèlman sa tou, nou genyen dlo sa a ki la a tou, ke Larisi vle kontwole, ke Ikrèn kontwole yon pati ladan l. E sa fè ke nou kapab wè zòn sa a, Luhansk, Donetsk, Zaparizhzhia, tout zòn sa a li menm li border avèk dlo sa a, ke Larisi li menm li vle kontwole tou. Objektif Ris se si ke l te kapab kontwole Lamè Nwa konplètman, malgre ke nou genyen Ankara oubyen Turki ki la, men l ap bay Ris anpil kontwòl pou peyi Ewopeyen yo. E se pa san rezon ke nou sonje an 2008, Larisi te atake Jòji a. E nou kapab wè nenpòt peyi ki gen border li nan la mer Noire, la Russie vle kontrole e vle pran yo. E menm zòn sa yo tou la Russie vle atake tou. Men malerezman peyi sa yo son seri de peyi ki fè pati l'OTAN, donk li pral difisil e menm danjre pou Vladimir Putin ta menm panse a antre nan yo. E se sak fè medam e mesye, rezistans de peyi Ukraine Victoire Ukraine pwal bay peyi sa yo anpil anpil fòs e pwal anpeche ke la Russie kontinye konkèt pou kapab pran zòn sa yo. Men li gentan pran Belarus. Malgre Belarus gon prezidan Men prezidan sa pat eli, se self proclaimed, sa vle di ke se li menm ki pwoklame tèt li kòm prezidan di Belarus, men pèp Belarusi a, yo pa vle misye kòm prezidan, li se yon diktatè. Men piske Larisi gen kontwòl Belarus, m ta ka di w, se kòmsi m ta ka di w se tè pa l menm ke li, l antre lè l vle, li mete sòlda l jan ke l vle, e avèk sòlda kounya la ki ap akimile nan fwontyè sa a la a, Kyiv ki se kapital peyi Ikrèn, tou prè a la a, ebyen li an danje. Kesyon k ap poze, èske vrèman Larisi vle lapè oubyen se yon trik ke l ap fè pou ke li kapab anvayi Ikrèn o nò e osi anba Isyèm, sa ke l te vle fè avan an ki pa t reyisi, men ki lè l vle fè l? Èske vrèman Larisi sensè nan plan ke li vle pou fè lapè a? Anpil moun di se pa vre. An nou tande kisa Alexanders Loukachenko fè nan yon reyinyon ke li te genyen avèk yon reprezantatif de Larisi. Pandan ke li te rankontre avèk Sergio, misye di ke si ke Ikrèn pa vle kontinye, pa vle lapè, ebyen yo kapab batay jiska dènye Ikrenyen an oubyen dènye po l la. Trèzenpòtan, m vle pou nou konprann. Li itilize Ikrèn E li itilize po l. Nan annou retounen back nan map la pou m ka fè nou wè kisa yap pale la a. Belarusse ap pale de Poland, la Pologne. Nan sans ke misye pale, sa vle di ke non sèlman yo pral batay avèk Ikrèn, men se posib osi yo kab batay avèk la Poloy. Pwoblèm ki genyen, pawòl sa ke Lukashenko repete la se yon bagay trè danjre. Poukisa? Paske la Poloy se fè li fè pati de otan. Nou pa konprann ki sa ke Loukachenko li menm li vle di lòske li pran la Polòy li antre l nan konvèsasyon sa a pou l fè konprann ke Ikrèn sanble ke objektif yo se batay jiska dènye grenn Ikrenyen an oubyen dènye grenn la Polòy. Donk oubyen sanble ke se Vladimir Putin ki ap pouse Loukachenko pou l ap fè de deklarasyon konsa afen ke l kapab pwovoke peyi oksidan yo nan gè. Paske pou m di w sensèman, jiska jodi an, objektif Ris, il ap eseye vin wè si li kapab pouse Lèzetazini avèk peyi oksidan yo antre nan gè a. Malgre ke peyi oksidan yo, otan, Inyon Ewopeyen avèk Lèzetazini pa vle antre aktivman nan gè a, yo sèlman ap bay zam, men m sispèk Vladimir Putin konnen byen l ke l pa ka genyen, men l ap pouse pou l wè si ke plis peyi, espesyalman peyi dan lwès yo, te ka antre nan gè a. Pwomès kapab kriye. E m sispèk l ap itilize Lukashenko kòm yon atak dòg pou kontinye ap agase, ap di dè pawòl afin ke petèt yo kapab atake l. Lukashenko, nan konvèsasyon an, Kòm mwen diw Lukashenko li pwoklame tèt li kòm prezidan Belarusi, yo sa fè yo toujou di self proclaimed president. Li di konsa ke li santi ke Ikrèn vle kontinye gè a. Tande byen wi medam e mesye, se Ikrèn wi yo di. Tandi ke se Larusi ki te kòmanse gè a, men misye di ke sanble ke Ikrèn vle kontinye gè a. E li di ke mwen pè ke gè sa kapab kontinye jiska dènye grenn Ikrenyen an oubyen dènye grenn Polish lan oubyen dènye grenn mèsenè a. Sa vle di ke li pale ke Ikrèn gen mèsenè. Se sa ke misye di pandan ke li t ap pale avèk reprezantatif ki soti nan peyi Ris. Li di ke, Mwen pa vle fè kè pèsonn sote, ou menm oubyen lòt moun, men m sispèk sa ke m wè la a sanble batay la pral kontinye. Donk sanble ke jan ke misye pale sa vle di ke la Russie pap fè bak. La Russie pap fè bak. E si nou wè kisa ke li di, li di konsa ke li vle fè tout moun konnen ke li menm avèk Belarus, la Russie, both Russia and Belarus yo prè pou sa. Sa vle di ke yo prè pou yo batay jiska dènye grenn. Ikrenyen an. Alò jan ke Lukashenko pale, li panse ke se Ikrèn ki pral pèdi. Men li pa di dènye grenn Belarus la oubyen dènye grenn Ris lan. Nan sans sa, èske gè sa pral fini? Mentnan, nou genyen Lafrans k ap travay pou yon pè. Se objektiv Prezidan Macron pou l ta fè Vladimir Putin ansanm avèk Zelensky chita sou yon tab de pè pou negosye pou lagè kapab fini. Men medam se mesye yon deklarasyon ke Macron fè yè ki bay anpil pwoblèm. Macron di ke li ta renmen osi pandan pè sa ap trase pou yo ta konsidere yon garanti sekirite pou Larisi. Anpil peyi di non, Nou bezwen garanti sekirite pou Ikrèn, paske se Larisi ki te atake Ikrèn. Pa gen pèsonn ki te atake Larisi, nan sans sa nou pa genyen pou nou di nou pral garanti sekirite Ris, si Ris bezwen garanti, se pou l rete lakay li pou l pa anvayi lòt peyi. Men pa gen peyi ki pral ofri Ris garanti. Nou sonje te gen yon mobilizasyon ki fèt, kote ke Ris oubyen Putin te deklare li pral ranmase 300 mil sòlda pou l voye nan Ikrèn. Yo fè n konnen ke Rus pa t fin ranmase tout moun yo malgre ke li te di l, men se pa vre, men li fè yon kanpe. Men kisa yo fè n konnen an sekrè, Rus apèn deplwaye yon lòt ankò, malgre l pa anonse l piblikman paske l pa ta vle pèp la konnen, men an sekrè gen lòd pou ke yo kontinye ap siye jèn sòlda pou al batay nan Ikrèn. E se pa de k ap mouri. Otan bò kote pa yo, y ap avanse pou kapab ratifye e entegre 2 peyi sa yo ki te deside pou yo antre nan alyans lan, se Swèd avèk Fenlann. E aktyèlman sa ki ap tann, y ap tann 2 peyi kounye a la, se Hungary avèk Tiki. Paske se yo 2 a kounya la ki si tèlman zanmi Russe ki poko prè pou yo aksèpte pou yo sinye men yo prè pou yo aksèpte 2 peyi sa yo. Nap tann. Joe Biden bò kote pal te fè yon deklarasyon, yo te mandel eske ou gen plan pou pale avèk Vladimir Putin? Biden te reponn konsa li di, sèl fason poum ta rankontre avèk Putin fò gè a ta fini, Fò ke gè a ta fin nan Ikrèn. Sa vle di ke aksyon oubyen bagay ki kapab fè Biden pale avèk Ikrèn oubyen avèk Vladimir Putin, se si ke l ta deside li pran twoup li, li wetire yo nan peyi Ikrèn e lapè renye. Sa vle di ke kounye a la a, ponkò pral gen pè ansanm avèk Vladimir Putin. Me sa ke Lèzetazini deklare. Yo di ke Nou pa wè ke Putin li menm li sensè. Pandan ke l ap pale de pè, e poutan l ap fè dè zaksyon babarism nan peyi Ikrèn. Sa vle di ke pandan ke Putin nan on bò kote bouch li ap di konsa ke nou vle lapè, men nan lòt bò dan li Li pa vle montre ke l vle lapè vrèman vre, paske sa l ap fè se kraze enfrastrikti yo, detwi enèji, detwi lopital, detwi lekòl, inivèsite, touye timoun, se sa ke l ap fè nan peyi a. Sa vle di ke malgre ke li di ke l vle fè lapè, men se pa objektif sa ke l genyen. Men ankò an nou retounen, ki objektiv Vladimir Putin? Li la nan map la medam e mesye. Objektif la li nan map la. Se ke, selon sa ke yo fè konprann, Putin pa kè de Ukraine yo pa bezwen peyi a vreman se pa se pa moun yo ke yo bezwen yo pa bezwen popilasyon an yo kè de Ukraine men yo bezwen teritwa a lan sa vle di ke se sa fè ke nou wè ke jan ke la Russie ap travay kounya la e m sispèk peyi lwès yo pa wè bagay la konsa paske si yo te wè l konsa yo ta pi agresiv paske la Russie ou byen Vladimir Poutine pa sousye de pèp rus la an palan de moun yo. Se tè a ke l bezwen. Se anviwònman an ke l bezwen. Se aksè a tout sa ke l bezwen. Li bezwen genyen sa ki rele yon sekirite blankèt kote ke peyi sa a itilize kòm yon bòfè antre li menm avèk peyi lwès yo, peyi oksidan yo. Nan sans sa a, li pa vrèman vwe, li pa sousye si tout peyi a, tout moun yo mouri oubyen yo kite peyi a, yo al refijye. E sa a, sa ke Russe ap fè a, se objektiv la. Malgre ke l pa janm di anyen, li pa janm deklare sa, li pap janm di l, men sa ke l ap fè yo kapab wè kanmenm se aksyon sa a. Sòlda ke li mete nan Belarus, se pou kapab lanse de misil, pou kapab detwi kapital la. E depi li fin detwi kapital Kyiv, ki se kapital Ikrèn, li kapab kontwole sitiyasyon an, touye tout moun yo, e yo kapab antre e kontwole zòn sa a. Sa vle di, objektiv Vladimir Putin se rann Ikrèn vin yon dezè, resous yo detwi, tout bagay detwi, pèp la refije, e kounye a la li kapab antre pou l pran kontwòl tèritwa a. Medam e mesye selon mwen menm, se sa ke m wè li ye. Paske se de chwa. Si ke l pa kapab fè sa l fè nan Belarus la, sa vle di ke kote ke li mete pwòp prezidan pa l, lap kraze peyi a, detwi pèp la e pran teritwa a. Sa a medam e mesye, selon mwen menm, se objektiv Vladimir Putin. Se posib, mwen kapab wong, men sa ke m wè la medam e mesye, sa ke map gade la, mwen wè ke se sa ke Putin vle fè, se pran kontwòl zòn nan, touye moun yo, 1 pe refije, 1 pe mouri, pa gen limyè, pa gen dlo, pa gen anyen. Konnya la petèt sòlda yo pap ka rete, oubyen y detwi anpil nan sòlda yo, detwi yo, li ka pran kontwòl, e l antre konnya la li pran kontwòl tout peyi a. Nan sans sa, m pa kwè ke Lèzetazini e peyi ewopeyen yo dwe ap tann. M ta panse ke yo ta plis agresif. Si yo sispèk Ke la Russie pa sensè, yo dwe komanse yon agresivite bay plis zam a Ikrèn. Non mwen se Abner Gelin pou Haitian Public Media, pase yon trè bèl joune. Bondye beni n, babay.